Bonswa, bonjou, kòman nou tout ye? Nou tout anfòm? Maten an mwen pote yon resèt pou nou, resèt sa se pou moun ki fè kis. Dèfwa kis lan konn koz yon pakèt pwoblèm lakay nou. Ebyen jodi an mwen vin ba nou solisyon an ki se yon remèd natirèl. Ebyen m ta renmen nou chak kap gade videyo sa pou nou kapab mete sa an aplikasyon. Patajel bay zanmi nou pou nou kapab ede zanmi nou jwenn solisyon avèk afè kis sa. Kisa l ye? Kisa kis lan ye? Kis lan se yon seri de ti blad ki gen dlo ladan yo ki melanje avèk san. Dèfwa li konn fè fi an pa ka fè timoun. Lèl kòmanse twò gwo. Li konn bouche twonp fi an. Ebyen ki sentom ki sa kapab ba ou. Dèfwa ou konn gen règ ou, ou santi e li ba w yon doulè. Yon doulè ou konn menm ap rele anmweyy. E dèfwa tou, lèw fin soti nan relasyon seksyèl, li konn baw doulè anba ti vant ou. Ou konn menm remake li bay san. Ebyen se kisa nan fwote ebyen ki konn vin bay san yo. Ebyen maten an nou pote solisyon an pou ou. E lew fin jwenn li pa rete avek li pou kont ou sel, patajel bay zanmiw yo. Epi abone avek chanel la, chanel AP Alazi Production. Ebyen ak kisa nap kapab jwenn solisyon avek maladi kis sa? Se tou natirelman. Kisal ye? Nap bezwen jenjanbre, nap bezwen jenjanbre, nap bezwen. Safran pou nou kapab prepare medikaman sa a. N ap bezwen lay vyolèt. Nou wè li? N ap bezwen lay. E pi n ap bezwen siwo myèl pou nou kapab prepare medikaman sa a. Ebyen lè nou fin prepare medikaman sa a, n ap fè resèt sa a pandan yon mwa. Pandan yon mwa, epi w ap wè efikasite l. Ebyen se solisyon an sa. Talè m pral montre nou. Rete branche, m pral montre nou kòman pou nou prepare l. Ok, nou retounen. Ebyen pou prepare medikaman sa pou kapab fonn kis kap domine w lan, kis ki ap fè w e ki ba w pwoblèm lè wap fè sèks lan, kis ki ba w pwoblèm lè w fin gen règ ou an, lè ou gen règ ou kap ba w doulè an, ebyen men solisyon an. Wap bezwen yon vè konsa. Wap bezwen yon vè konsa. Ebyen wap bezwen yon ti dlo trete wap mete ladann. Nou wè mezi an? Mwen fè mezi an konsa. Men lè nap fèl nou ka fè yon kantite pou ki rezon? E sa pral depan de kantite tan nap fè nap bwèl. Sa vle sa nou prepare a nap kapab fè 22 jou nap bwèl nap pran yon tas chak maten. Ok? Ebyen sa se safran. Nap nèke rache safran an ti kal e konsa tou nou ka blende l si nou vle blende l nou ka blende l nou ka blende li nou ka graje li sa pral depan de jan nou vle fè l la ok. Ok nou fin mete nou fin mete safran an e kounya la nou pral pran jenjanb lan nou pral pran jenjanb lan epi nap rache jenjanb lan ladan dakò nap pran jenjanb lan nap rache jenjanb lan e ladan ok nou fin mete jenjanb lan nou mete safran nou mete jenjanb kounya nou pral pran lay lan nou pral rache lay lan lage ladan ok. Ok mwen fin metel men koman l ye nou wè koman l ye la li gen lay li gen safran li gen jenjanvre epi nou pral ajoute siwo myèl la ladann nap ajoute de bouchon siwo myèl ladann si nou vle mete plis nou ka mete plis men fòk nou jwenn bon siwo myèl la. M ajoute 2 bouchon siwo myèl ladan l ok. Aprè nou fin mete siwo myèl nan ladan l ebyen nou pral bouche l. N ap bouche l, n ap mete li nan yon frizè pandan 8 jou. Si nou gen frizè, n ap mete l nan frizè pandan 8 jou, frijidè, n ap mete l nan frijidè pandan 8 jou. Si nou pa gen frijidè, n ap mete l yon kote apa pou kont li pou l fè 15 jou, pou l byen rasi, pou l byen fèmante. Apre l fin fèmante, kounye a la w pral pran yon tas chak maten. W ap pran yon tas chak maten, ebyen w ap fè yon mwa w ap pran l. Epi apre sa. Al tyeke kiss lan ok. Ebyen se solisyon sa e abòne avèk chanèl lan ki se AP Alazi Production ebyen lè nou fin abòne tout notifikasyon ki monte nap kapab jwenn yo dakò babay tout moun.